Bonjou, jodi a mwen pote pou ou rezime fim sa ki trèz enteresan, rete jiska la fen pou ka swiv fim nan. Nan funeral la, chyen sa ak raj, kouri e plen ak tristès bò sèkèy la, paske l ve leve mèt li te konnen ke mèt li anndan l. 3 jou avan mèt Max chyen sa tap pwomennen avèl pou fè patwouy toudenkou Max te kanpe Tay te konnen gen danje pi devan touswit li di ekip li pou yo kanpe kapitèn Taylè di yo ta dwe avanse pou konplete misyon an toudenkou vin gen yon esplozyon Tay avanse pou sove Max

Chans pou Max, lòt kamarad li yo kanpe l a tan. Lè antèman an fini, Max pa vle ale, paske l pèdi mèt li. Max fin soufri nan sèvo l, li vin anraje, moun pa ka apwoche l. Lame a retire l. Sa k etranj lan, se ke Max obeyi ti gason sa, ti frè Kay. Lè l wè l, li santi prezans ansyen mèt. E yo tou ale avè Max lakay yo. Papa a pa t su e l te mete l nan yon chèn nan jaden an.

Nan demen, Tyler vin lakay yo e l di l ke l te blese nan tout kò l e tout kò l gen blese bal ke l pa t ap kontinye nan lame a. Reyèlman, se manti l t ap bay. Lame a chèche konnen verite a, li pa sèlman trayi kamarad ekip li, li se yon kontrebann zam. Se pou sa lame a ekspilse l. Mama, ki panse Tyler se meyè zanmi Max e si Max kontan li te ka wè l, San atann, Max avanse sou li pou l move li. Justin gentan kenbe Max. Papa a pat gen plis konfyans e l achte yon kaj e l fèmen l anndan l. Nan yon lòt bò, yo t ap selebre yon aktivite pou komemore ewo yo. Yo t ap onore sòlda ak sòlda ki te blese nan gè a. Te gen fe atifisyèl nan aswè.

Reyèlman li pa te pè son an. Se ke l chonje moman ke l te pèdi mèt li a. Li te trè tris ak son sa a. Yon lòt jou, Tyler te al chèche papa a paske li te vle lwe yon depo. Papa a te tou pwofite mande Tyler kijan pi gran pitit li a mouri. Tyler di l ke se fot Max, paske Max te pè son bonm yo kay mouri pou sove l. Papa a fache e l vle touye Max. Chans Justin parèt e papa a dil depi Max fè yon erè lap tiyel Justin pa kwè pawòl Tyler nan demen li te swiv li dousman el wèl al chanje zam ak lòt moun lòt chyen moun yo vin wè Justin e Max e Max kanpe poul pwoteje Justin li tap chèche opòtinite pou atire yo. Justin t ap kondi twò rapid e l tonbe, li oblije kite Bekan. Max te gen anpil eksperyans nan konba. Rapidman, li rezoud ak 2 chyen. Lè Justin rive, Tyler te gentan lakay la e l di ke Max mòde e blese yo. Yo pote Bekan nan kòm evidans. Tyler rele Justin nan yon lòt chanm e l a menase l pou l pa rakonte pèsonn de sa l te wè a. Max dwe mouri san sa fanmi w ap mouri. Pa gen chwa, Justin oblije aksepte. Yon lòt fwa ankò, Max pèdi mèt li e yo mete l nan prizon pou yo tiye l. Max son chyen entèlijan. Lè l wè l an danje, li kòmanse jape, pèsonn pa t ka kenbe l. Li te vle vanje mèt li e pwoteje Justin tou. Nan aswè, papa a dekouvri ke pitit li etranj. Li pa pale avè l. Papa a se yon ansyen sòlda, li dekouvri ke yon bagay pa t byen. Imedyatman, li ale nan depo a, li wè y ap transpòte zam yo. Papa a te mande yo pou yo ouvri bwat la. Yo di l pa bouje. Manman an menm dekouvri ke telefòn mari l etèn, yo pa ka kontakte papa Justin disparèt toudenkou. Max tounen lakay la. Justin te trè kontan. Li ale ak zanmi l e Max pou chèche papa l. Lè yo te rive nan depo a yo wè pòch zam papa a. Justin bay Max sant l pou l kondwi yo, Max te swiv sant lan e l twouve machin papa a pa gen moun anndan l. Max santi lòt chyen yo e l kontinye chèche finalman yo jwenn yo. Papa a te nan machin nan. Justin di zanmi l lan retounen al mande èd. Denkou, telefòn zanmi l lan sonnen. Yon chyen etranj ap apwoche yo. Max vole bravman lè l wè chyen an pi gwo pase l. Max fè l swiv li yon lòt kote. Rapidite ak rezistans Max se sa lòt chyen an pa t gen. Li fatige swiv Max e l tou pwofite opòtinite a pou l kontratake. El pousel anba yo goumen lòt chyen an pa fèb li peze Max Max bal 2 kout pye li tonbe nan rivyè a Elè parèt el pwente zam sou Max el kenbe zanmi Justin nan Justin pran bekad nan el pousel anba mòn nan Papa se yon ansyen sòlda. Li bat gad yo, li pran zam nan e l al chèche pitit li. E l wè Maks ki te ap kouri vin jwenn li. Li leve zam nan pou l tire Maks, Maks vòlsije sou yon moun ki te dèyè l e l sove vi l. Yo tou rankontre finalman, pye papa a te blese li pa t ka sove. Justin kite Maks atire yo pou fè papa a sove. Tyler jwenn Justin finalman e l bat li. Si se pat pou ou mwen tap fè anpil lajan. Tyler leve zam li, Max retounen ankò. Tyler vire pou l tire Max, Justin kenbe l, Max vole sou Tyler, yo tonbe anba. Erezman Max te jis blese. Yon lòt jou, Justin mennen l vizite frè l e l di li pap grandi san frè l men l kite Max pou li. Lè l rive lakay, li pa wè Kaj la. Papa kite Max antre nan Kay la. Fanmi an viv ere finalman. Siw te renmen rezime fim sa pa bliye bal yon like kite yon kòmantè e patajel ak yon lòt moun ou konnen ki tap renmen fim sa e pa ezite ekri nan kòmantè yo ki lòt rezime fim ou ta renmen wè nap potel pou ou.